Bonjou, bonswa tout l moun, ou sou World News, byenvni sou le dènye bilten denfòmasyon. Jodi an nou se 29 jiyè, 29 jiyè 2020, 29 jiyè 2020 kidonk yon jou 29 jiyè kòm jounen jodi an, jou sa a se yon jou ki make memwa pèp ayisyen an, yon jou ki gen anpil evenman ladan l, yon jou. Si w ap chèche alò pou n ta fè yon videyo pou jou 29 jiyè a, ebyen videyo sa a pa t ap janm fini pou tèlman gen evenman oudiwens gen bagay ki fèt jou 29 jiyè sa a. Kidonk, li pa fòseman 29 jiyè 2020, men fòk nou di w 29 jiyè se yon jou ki make avèk evenman ladan l. N ap vin. ba w tout detay yo, rete avèk nou. Epi yon lòt bò fòk nou di w gen yon lòt gwoup je ki kreye an Ayiti, yon lòt gwoup, gen yon lòt gwoup je ki kreye jan nou di w lan y a, se fwa si se pa je nèf men ni se pa je klere ni se pa je pete men je sa a li menm Li se je pèp lan. Je pèp ki kreye. Alò nou pa fòseman di se jodi an l kreye paske nèg sa yo te toujou la a y ap pèsevere, tout moun te konnen yo. Men sof ke yo pa t kòmnse fòme sendika a jan Jenèf li menm li fè l lan kòmnse ke se famiy e alye. Ebyen Gwoup Je Pèp lan li menm li di l kreye pou li pa fè pati pouvwa a kidonk li kreye pou pèp la. N ap vin avèk plis detay pou ou. Ebyen, yon jou 29 jiyè kòm jounen jodi an, ebyen mesye sa w ap gade a ki se Papa Dòk ou di mwens François Duvalier, ebyen mesye sa a, Li te sibi yon tantativ de kou deta, yon tantativ kou deta se pou youn nan rezon ki fè wè l te gen abiman militè l sou li, abiman sòlda l ki te pote kas li epi tou pistolè l nan senti l paske jou sa a se te yon jou li te manke pran yon kou deta. Ebyen fòk nou di w nan opozisyon alò nou konnen sa fè anpil tan gen yon opozisyon. Politik an Ayiti, ebyen jan nèg jan yo toujou gen long manifestasyon, gwo manifestasyon k toujou ap fèt, ebyen fòk nou di w sè fwa si manifestan yo goumen antre yo menm nan pozisyon an divize, Moïse Jean Charles di si bagay la pa an favè pèp li menm li pa ladan l, kidonk li vire do bay opozisyon an, alò li denonse opozisyon an, ebyen fòk nou di w. Bagay la gen divizyon antre opozisyon yo, yo menm yo goumen avèk pwòp tèt yo. Byen, se tout sa yo nou pral devlope pou ou, kidonk ou menm sa pou fè, rete avèk nou, pa ale nan yon sans pou kapab genyen tout dènye enfòmasyon ke nou pral pote pou ou la yo. Epi yon lòt bò fòk nou di ou, gwoup sendika ke se Syndicat de la Police Nationale d'Haïti, ou di mwens SPNH, ebyen, Yo menm tou, yo te pale. Kidonk, n ap vin avèk tout ti detay sa yo pou ou. Sof sa pou fè, se like videyo nou an, pataje l avèk tout moun ke ou konnen, e kite yon kòmantè jis pou di nou men kote nou fè erè, men kisa n ta sipoze di oubyen n ta sipoze fè nou pa fè. Sa ap ede nou, l ap ankouraje nou pou nou travay pi plis, pi byen toujou. Mèsi ou menm ki deja pral fè sa. Jan nou te di w lan, Jan nou te di w lan. 22 oktòb 1957, ebyen te gen yon koudeta ki fèt an Ayiti. Yon koudeta militè ou di mwens lame Dayiti fè yon koudeta ebyen 22 oktòb 1957, Papa Dòk vin prezidan Repiblik Dayiti. Lè n di Papa Dòk, nou vle pale de François Duvalier. Mesye François Duvalier, li vin prezidan Dayiti, li pran pouvwa le 22 oktobre 1957, swit avèk yon koudeta lame Dayiti li menm li te fè. Ebyen, fòk nou di w, sa pa trete la, ebyen jan nou te konnen l, se te koudeta sou koudeta, se konsa bagay yo te ap mache, ebyen, Nan jou ki te 28 jiyè, dan la nwi 28 jiyè pou ouvri 29 jiyè, pou ouvri yon jou konnen kòm jounen jodi an, ebyen, e, mesye ki rele Alix Pasquet lan, alò, li gen ti non Sonson. Misye gen ti non Sonson. Mesye sa a, li se yon pilòt ameriken men li travay pou Ayiti tou, li kòm ya pilòt Ayiti, ayisyen, kidonk misye te nan lame Dayiti tou. Fòk nou di w, misye gen nasyonalite ayisyen, men li bay sèvis ni pou ameriken ni pou Ayiti. Mesye sa a ki se Alex, Alix. Paskèt, alò di Sonson ou di mwens ti non vanyan li ki se Sonson, ebyen misye te genyen 2 lòt ayisyen, 2 lòt militè ayisyen akonpanye l, misye te akonpanye de 2 lòt militè ayisyen plis 5 etranje ou di mwens 5 blan ameriken. Nèg sa yo te rive nan yon yat nan Pòtoprens, alò pli presizeman nan nò Pòtoprens, Kòmsi non sans pou yo te vize palè a, ebyen pou yo te kapab bay prezidan Jean Claude e sorry prezidan François Duvalier yon kou deta. Kidonk sa ta pral pase nan 29 jiyè, ebyen chans pote pou yo peyizan ki tap gade ki te wè lè yap lan rive ebyen ki tap gade nèg yo, nèg yo yo te degaje yo yo rele nan. militè ou di mwens yo te rele pòs polis ki te nan Senmak lè pòs polis lan voye 3 nèg, 3 sòlda byen ame al fè verifikasyon sou 8 òm sa yo. Alò fòk nou di w 3 militè ayisyen yo, yo te byen, yo te abiye an militè men lòt 5 lòt nèg yo, 5 blan yo, yo te vini nan stil touris paske fòk nou di w jan n di w lan e non yat yo te parèt. Yo te vini kòm touris. Jan nou di w lan, te gen twa sòlda alò ki te parèt nan yon djip ki t al mennen ankèt oudiwens ke yo ki t al fè entèvansyon pou yo te wè. Ebyen, fòk nou di w, rebèl yo te vide bal sou yo, te simen bal sou yo pa le fèt ke yo menm se te yon plan oudiwens tou nèg sa yo se te rèv yo se te tire dirèkteman sou palè nasyonal jistan pou yo te kapab bay mesye Franswa Divalye koudeta. Byen, ebyen fòk nou di w, si pou n ta ba w tout detay sa yo, videyo a pap fini, paske baay yo anpil, yo anpil, kidonk, men sa n ap di w, 22 oktòb 1957, jan nou te di w lan, Papa Dòk li menm li te prezidan pa yon koudeta, ebyen 29 jiyè 1958, E Alice paske li menm li te tante li tap fè tantativ pou l te bay koudeta tou men fòk nou di w militè yo yo menm yo te gentan reprann kontwòl sitiyasyon an te bloke tout kazèn Desalin nan yon sans kòmsi pou te sekirize l ebyen se touswit tou ta pral genyen enstalasyon yon milis paramilitè ou di mwens tou yo ta pral mete yon kò sekrè nan lame an ki pou pwoteje Jean Claude Duvalier ki se te jou sa menm 29 jiyè yon jou kòm jodi an se youn nan rezon ki fè nou di w pou militè ayisyen yo ou di mwens pou pèp ayisyen sa se yon gwo jou yon gwo dat Pou tout moun divalyerism yo paske kidonk se jou sa a ki te gen yon kò sekrè nan lame a ki pou pwoteje papa dòk byen ebyen se tou sa a ke nou ka di w sou sa ebyen yon lòt bò ankò fòk nou di w gen yon lòt je gen yon lòt je ki kreye an ayiti Alò, gen plizyè je, jan n te konnen l lan, gen GNB, je, je kale, je klere, ebyen, je nèf, aprè je nèf, ki se yon gwoup gang a zam, yon gwoup nèg ame, ki gen enpe zam, ki di yo fè lapè, ou di mwens y ap fè sosyal, ebyen, gen yon lòt gwoup, ki, ki parèt tou, je sa a li menm, li se je pèp lan. Je pèp fè konnen je nèf li menm l ap travay pou. pouvwa a an plas lan yo menm yo pa ni nan pou opozisyon fòk nou di w jenèv li je pèp la li menm l ap dirije pa ti gabriyèl nan site solèy enben nan menm site solèy sa tou fòk nou di w genyen iska tou ki se chèf ou di mwens pòt pawòl nan jenèf lan ki nan site solèy. Daprè anpil moun kap fè analiz politik ou di mwens tou anpil sitwayen nan sosyete ayisyèn nan ebyen yo wè Ayiti li pwobab pou debouche sou yon beny de san ou di mwens yon gè sivil pou jan nèg a zam yo ap regwoupe yo yap fè yap ini antre yap fè lapè antre yo menm nan yon sans pou yo ini yo. Yon spesyal mèsi a tout moun ki te gade videyo a kounya la li rete poun di w Toujou sonje kite yon komantè. Mèsi a tous. Bye.